Nou dakò ke se youn nan sijè ki plis kenbe aktyalite an se dosye Guy Philippe. Mwen tande kòmantè, mwen tande anpil deklarasyon, mwen tande anpil reyaksyon, mwen tande anpil moun ki pale, mwen li de tèks, Mwen vrèman swiv de twa moun ki yo chak an fonksyon de kote yo plase, kijan yo menm yo wè, kijan yo menm yo konprann reyalite yo. E ankò yn fwa, mwen menm mwen di nou fò nou gade l jisteman chak moun an fonksyon de fuseau horaire pa nou tou. E lè map gade dosye Guy Philippe lan. Premyè kestyon pou n poze, eske Guy Philippe te konnen ke to ou ta yo t ap arete l? Eske Guy Philippe te konn sa? Repons lan pa bezwen pase akote, wi. Repons lan pa gen petèt, pa gen m panse. Wi. Rezon an senp. Paske tou senpleman genyen de enfòmasyon asireman ke nou menm nou pa genyen e ke se de moun sa yo ki te genyen yo. Se Guy Philippe avèk moun ki bezwen arete l yo. Mwen. M ta ka di, fè yon dekantasyon de tout sa ke m wè, tout sa ke m li, tout sa ke m tande yo an de. M panse ke nan tout tèks ke m ap li yo, nan tout reyaksyon ke m tande yo, genyen de reyaksyon ki vini di kote de zantigi e gen de reyaksyon ki vini di kote de pwogi. Men anndan

Nou pa bezwen al fè ankenn chema pou ou. Mouvman GNB ki fèt, Guy Philippe kòm youn nan pilye, sinon youn nan sèvo mouvman an, de rebelyon an. Donk, on nèg ki te Lavalas, on nèg ki se yon Aristidyen, pa egzanp, trè sètènman Guy Philippe pa ka zanmi w. Mwen te rakonte Guy Philippe yon lè nan nan lanmè. Paulapale.com E lè sa Guy Philippe te kandida la prezidans. E pi mwen di Guy e mon chè m pa kwè w byen reflechi non a chwa ke w fè a. Paske w konn reyalite an Ayiti lè moun nan kandida se sèl li ki wè Kote l prale a? Li prèske pa ka tande rezon, li prèske pa ka tande ankenn moun k ap eksplike l anyen. M di Gi, monchè nan plas ou, m ap onèt avè w, politik se momentòm. Si w ta al pou senatè, monchè m pa wè sa k ta ka kanpe w, ni kenbe w, ni bloke w. Mesye sa vle di sa vle di ou wèm paka prezidan oubyen kisa olye misye te konprann sa m tap di la li prefere fache pito men sa se konpran sa se konpran ankò yn fwa se reyalite e wap wè nou fè menm klash la avèk larenn sonwa la paske reyalite a se ski sa li ye depi w depi w di moun on bagay ki ki parèt kòmsi m ta di w lojik nan tèt pa w. Moun nan ka petèt wè l kòmsi m ta di w se minimize w ap minimize l, kòmsi m ta di w w ap kase pretansyon l, wè donk men sofke sou si kèlke pa ou genyen yon pawòl pou w di mwen ka di l pa egzanp kòm direktè dopinyon dèyè mikwo a la men konsa tou sa depan mwen gen dwa rive yon kote menm jan m te fè l lan m ka rankontre avèk yon moun Si moun sa a gen ouverture d'esprit pou l tande m, lè sa a m ka di l, monchè men kijan m konprann kesyon an, sa m di a pa oblije pawòl de levanjil, men m ka eksplike w men kijan m konprann kesyon an. Sa m rele fenomèn Guy Philippe, pa gen manti nan sa ke Guy Philippe popilè nan depatman l, pwen boul. Ok? Sa vle di pa gen moun k ap vin fè m kwè ke Guy Philippe pa popilè nan Grandans. Se pa vre. Guy Philippe popilè nan Grandans. Mentnan, gendwa gon nèg ki estime ke fenomèn sa a fò l kanpe l. Gendwa gon gwoup moun ki pa kwè ke s on bòn ide pou ke fenomèn sa a ap avanse. Donk, yo ka deside ke yo fè chwa a, yo di tout sa k ka fèt pou yo bare Guy Philippe, Enben yap fèl tou ok. Sa se kategori ke m rele les anti Guy Philippe. Mentnan les pro Guy Philippe. Ou genyen patizan Guy Philippe yo menm, moun ki se senpatizan l, sipòtè l, ke se swa nan. Pòtoprens, nan lòt vil pwovens, notamman nan Grandans. Donk, yo se de pwo Guy Philippe. Dezyèm kategori, se de moun pa egzanp an n di ki te sipòte mouvman GNB e ki te estime ke Guy te yon liberatè. Guy te vin libere peyi a. Donk, Moun ki estime ke Guy te yon liberatè yo, moun sa yo ap dè pro Guy Philippe, trè sètènman. Moun pa egzanp, anpil kategori moun ki anndan phtk oubyen ki nan rejim Tèt Kale a, ki rann yo kont ke Guy se yon bon alye, yon alye sur, yo ap evidamman Des pro Guy Philippe. Mentnan gen 2 lòt kategori e sou sa m bezwen kapitalize. Gen 2 lòt kategori de moun jodi an k ap gen yon diskou an reyalite w ap wè ki yon ti jan pro Guy Philippe men m pral esplike nou se pa transitivite ki fè y ap pro Guy Philippe. Premye kategori a se vre gen dwa se des nationalistes. Wi. Gen dè se dè moun ki kwè ke se pa nòmal pou ap vin bay blan tout rantre sa a, tout lese pase sa a sou teritwa a. Se dè nasyonalis, se dè moun ki kwè nan lalwa, se dè moun ki kwè nan souverènte peyi a. Donk moun sa yo monchè yo oblije y ap defann tèz la. Se pa yon kesyon odela de Guy Philippe, odela de Guy Philippe men y ap defann yon kesyon de prensip. Men gen yon dezyèm kategori de moun ki gendwa gen yon diskou e ke ou di tèt ou ke se son dè pro Guy Philippe. Ankò yon fwa se pa transitivite pou ki sa? Gendwa se dè sitwayen ki an sitiyasyon sispèk menm jan ak Guy Philippe. Donk, yo oblije entèvni pou yo konbat sa k rive a, paske a nenpòt ki moman, bagay la ap vire sou yo. Donk, se pa fòseman paske yo pou Guy. Se paske bagay la ka vire sou yo. Paulapale.com Sitou si yo konnen ke yo nan menm sitiyasyon a Guy Philippe an tèm de sispisyon. M di byen, an tèm de sispisyon. Donk, ou gen kategori sa a, li prèske evidan ke l ap mande dechennen, l ap frape, konprann, tout kote. Men, an reyalite, se pa Guy Philippe ke y ap defann, y ap defann, menm pa yon prensip, men yon demach pou ke yo etenn yon dife ki ka vin limen lakay pa yo. E fò ou konprann yo. Paske gen de moun pa egzanp ki gen dwa isit ki an kontravansyon avèk Lèzetazini pou kesyon dwòg. Nèg la di ou bon yo retire viza l, bon sa pou l fè pou sa yo retire viza l, bon l ap ret isit, li ka al nan lòt peyi epi l ret isit. Donk yon nèg konsa l ap toujou batay pou ke. Okenn posibilite dentèvansyon amerikèn pa kapab vin fèt su le teritwa ayisyen pou vin pran oun sitwayen isit pou pati avèk li. Donk oun nèg konsa se nòmal pou ke li batay du bec et des ongles pou ke oun bagay konsa pa ka fèt paske li menm tou, Le jou yo kite, yo ouvri pòt la nèt pou ke bagay konsa vin fèt, li menm tou l pa an sekirite. Donk ou gen kategori sa a. E m tande anpil nan yo. M tande anpil. M tande anpil. Mentnan, Sa se te pa rapò a sa ke mwen menm mwen wè, pa rapò a sa m tande, pa rapò a sa m li. Donk se, m te vle kategorize l pou nou, pou n konprann, paske pou n pa jis panse chak moun k ap pale, yo gen menm enterè. M te vle eseye fè n konprann, chak en, chak moun nou tande k entèvni, li gen yon enterè nan dosye a. Li gen dwa se yon enterè nasyonalist, li gen dwa se yon enterè patikilye pa rapò a li menm ki gen dwa e, e, e nan yon sitiyasyon e, e, e, e m ta ka di e, e, e kritik. kritik ok nou nan yon sitiyasyon kritik men ou gen dwa genyen de lòt moun ki montre yo pou misye paske yo estime ke bon misye te fè afè yo e ke li kwè ke yo kwè ke fòk yo sipòte Guy Philippe. Guy Philippe genyen petèt yon kalkil ke l te fè e e m panse ke misye te fè l bonè. Li te fè l bonè. M konn tande l ki pale de sa e mwen m fè entèvyou a Guy Philippe men pou listwa a kite m rakonte n. Jou yo arete Guy Philippe la, Guy Philippe pa t envite nan jounal nan maten an e paske m pat jwenn li paske e Guy Philippe nap rele e e jwenn nou pat jwenn Guy wi men se Guy Philippe nou tap envite kòm envite di jou epi nou paka jwenn li nou pran plan B epi nan aprè midi. yo arete Guy. Men kisa m te vle di pa rapò a Guy Philippe ki te gen yon bagay ke l te konprann.